Bonjour, bonsoir avèk tout super abonné pam TV yo. Ebyen eh videyo jodi a pral pale de Baky jiska prezan poko reponn Avèk frap ke brital li menm bay misye kote mizik soti, video soti anpil pale ap fèt nan lari a la e n konnen Baky te fon deklarasyon. Donk se tout sa yo ke nou pral pale e n pral vin avèk anpil lòt aktyalite pou ou kote ke nou pral pale de Marco ki nan gwo diskisyon, Marco BC ki nan gwo diskisyon avèk Carel Pèd kote ke nou pral pale de trak Big Jim nan. ki te gen mechanste piayisi sou li donk nou pral pale de tout aktyalite sa yo gade ti bout video sa pou kapab wè kijan pou abòne chanèl la nap tounen tou swit.
Avant de commencer, abonne toi et laisse un like.
Sa. Nou rive nan yon lopital. Tout lopital yo vin modèn nèt. Manick parèt m antre anndan lopital la, lopital la di w men w malad ou men se pou w pran trètman. Sa k pi touye m nan, gon patnè m pral pase devan w mòg, men w la di w men w pa bezwen kontinye mache non, ou mouri deja.
Bravo Haïti sou YouTube tchekel kounya pou kapab jwenn dènye video funny yo e se yonn nan rezon ki fè kem bay nèg yo sipò pam se paske nèg yo ap fon travay serye sou YouTube la tchekel kounya tape bravo Haïti official epi wap jwenn chanèl la donk San nou pa rete pale anpil, n ap vini dirèkteman nan sijè a. Ki sa k pase? Nou sonje te gon diskisyon kote ke nèg yo t ap pale de rap la gen mèt. Baky te jis poze kesyon sa, èske rap la gen mèt? Donk nou sonje deklarasyon Brital te fè a. E nou sonje kijan bagay la te vin yon spektak kote chak grenn atis t ap bay avi pa yo. Enben ki sa k pase? Brital pase pa devan li menm. li bay Baky yon frap. E lè m di l bay Baky yon frap la, tout sa misye di nan mizik lan pale de Baky senpleman. Se pa, pa gen okenn lòt rapè. Tout sa misye di yo pale de Baky. Men yonn nan bagay ki atire atansyon anpil fanatik, Baky te fè yon deklarasyon. Ann tande sa Baky te di. Ti travas, nenpòt atis wi frèm, depi w atake Baky nan mwens ke 24 è ou tou jwenn wi. Sa sèl li menm tou baz, nenpòt atis travas, nenpòt atis wi frèm, depi w atake Baky nan mwens ke 24 è ou tou jwenn wi. Donk deklarasyon sa a, videyo sa a ap fè tou rezo sosyo yo la aktyèlman la paske tout fanatik ap mande sa k ap pase Baky. Bon m te kwè l te di depi yon atis frape l nan mwens ke 24 èd tan l ap bay repons lan. Kisa k pase a Brital? Kisa k genyen avèk Brital ki fè ke misye pa janm ka rive avèk mizik ke l te gen pou l te soti pou l te frape atis ki ta gen pou l fè l repons yo?

tonbe nou konnen ke se sèl e Baky ki te vin a bay 286 nèg konsa dèyè l la tou sa avèk bèl mizik bèl video ke l te fè e nou wè Brital itilize menm frap sa yo pou l bay misye e kote ke nan mizik sa ankò Brital lage anpil flow pèsonèl nan dèyè misye kote l di misye te sendomeng misye te nan masisi misye te sesi l te sela Brital mèt di Brital dechire misye avèk tout kritik, tout bagay ou konnen yon rapè te kapab jwenn men konnya la kisa k pase? Eske son taktik Brital anplwaye pou l kapab vann album ni an ke li menm li gentan anonse la pou moun ka gen plis je sou li, li eseye frape Baky paske l gentan konnen si l frape Baky, Baky te fon ti sa Baky te jis pibliye a pou mwen menm se pa yon bagay kòm si k te mande tout dyòl sa k te mande tout bagay paske se yon kesyon l te ye eske rap la gen mèt? Donk nèg yo pran bagay la pèsonèl e Brital li menm genlè tou sezi opòtinite sa li menm pou l tou anonse albòm ni epi pou l tou pase e lè n ap gade kilè bagay sa kilè kilè kesyon sa poze kilè mizik gentan fèt kilè videyo gentan fèt sa vle di si n ap fè yon ide nou ka konprann ke Kou a te gentan prepare deja, bagay la te gentan fèt deja se Baky ki potko sou men l e Baky ki potko konprann ke bagay la te gentan la deja. Donk tout fanatik ka gentan wè ke Brital li menm t ap chèche yon opòtinite e li jwenn li, li frape Baky. Donk kounye a kesyon, kesyon, kesyon kounye a anpil moun ap poze se èske Baky ap reponn misye, èske Baky gen rezon tou pou l reponn misye. Pa bliye ke nan ti bout live nou sot ba w gade a, Se kesyon sa yo te poze Baky, yo te mande Baky si yon nèg dis li eske lap fè sa, misye te di nan mwens ke 24 èd tan lap reponn nèg la, e jiska prezan nou gen plis ke 24 èd tan e mizik la soti, video a soti, nou poko janm tande Baky, kisak pase, eske Baky repliye, pa bliye nan menm live sa ankò Baky te fè yon lòt deklarasyon kote ke li te di si se yon bif ki ap rete nan mizik. Pa gen pwoblèm, li menm li prè pou l reponn nenpòt atis la. Men si se yon bif ki ale odela de mizik, kote ou menm ou p ap ka pase nan zòn mwen, mwen menm m p ap ka pase nan zòn nou, se Bae Pwent k ap mete li menm li di l pa nan bif sa ankò paske tan bif sa yo pase, se tan modèn li ye kounya la, nou vle fè kòb, nou fè kòb, nou bif nan mizik rèd, epi nou soti tèt nou tou sa. Ta sanble, Baky wè bagay la sanse yon bif, pèsonèl oubyen yon bif men a men ki ta sanble fè Baky li menm ka deside pa fè repons paske li te gentan mete mizangad la tou. Li te gentan di tou ke li pa gen pwoblèm avèk Brital e li pap janm ka gen pwoblèm avèk Brital paske Brital se yonn nan gran yo ke li ye. E lè li te al anrejistre albòm li an tou, Brital te la, tout atis yo te la, yo te ba l sipò l. Pa bliye albòm Fòs an Blak la, Fòs yon Blak la, Brital te sou li. Brital, e pa Brital te sou li non, nèg anba yo se yo ki te sanse pwodui albòm nan. Donk, se aktyalite Baky sa, ou menm ki ap gad videyo sa, kòmante ki sa w panse, èske Baky merite fè Brital repons ou pa? E ou menm, di ki sa w panse de Brital li menm ki itilize menm koulwa sa li menm pou l anonse albòm nan epi pou l soti tèt li? Donk, nou pral vini nan dezyèm pati videyo a kote n pral pale de bif ki genyen ant Demako avèk Carel la, epi n pral fè yon bèl analiz sou trak Mechanste, PIC, Big Jim nan. Plede pouse kòl, m son dyab an pèsòn Ou pral resi wè kote m pouse kòl L'ap pouse kòl epi l'al bay dèyèl pou BMW Ou pa jwenn èd Baky Wendyy ankò la pa gen BMW. Ebyen nan dezyèm pati videyo sa nou pral pale de bif ki leve ant. Damarco BC avèk Carel kisak pase se yon tweet ke Carel fè pou l felisite Nu-Look avèk yon pwodiktè ki rele Smitty ki te reyalize yon live e live la te vrèman bèl de dekorasyon de jan ke live la fèt la se te yon bagay ekstraòdinè donk Damarco li menm ki tap swiv misye Li tou bay misye repons lan dirèk. Nou konn kijan nèg sa yo yo menm yo dirèk. Misye di, m ta swete Ayisyen wè nan ki nivo sousou la rive. Dayè m m te di yo kiyès ou ye deja, sikrelo. W ap fè sousou depi lè TV te nwa e blan. Men konnya yo flat screen, ou pa gen ou pa gen tanpera ou pa gen menm tanperaman. Salòp. Donk, se konsa ke dam a kode menm te deside reponn Carel pou l te di l bagay la jan ke l ye a. Carel ki wè twit misye a li deside reponn pou l di kiyès ki dam a ko a. Donk, dam a ko li menm, ki t ap swiv misye tou, deside fè misye yon lòt repons pou l di l, Nèg ki te jwenn ou dèyè moto anba lapli ki kannbò Wilib la. M konnen w engra e. Ou pa sonje kiyès vre. Ou pa ka, ou ka pa sonje kiyès vre. Donk se pou sa ke Damarco li menm deside reponn misye. Gon pwovèb ki di konsa, depi pa gen rekonesans, e ap toujou gen repwòch. Donk, depi moun nan pa rekonèt ke w te fè byen pou l, ou ka toujou repwoche l jan w vle, paske bon l pa rekonèt ke w te ede l. Enben, se menm repwòch sa a Damarco li menm chwazi fè Carel, pou l fè Carel konnen se yon ti sousou l ye, paske malgre jan layif Fantom nan li menm te debòde, malgre tout efò Fantom fè, misye pa t janm felisite Fantom malgre ke se misye ki te vin avèk bagay rap kreyòl, paka fon live 60 minit lan li wè fantom fè plis ke sa menl pat felisitel men Nolo kan met fon bagay byen ke bagay Nolo lan mwen dil Nolo k fon bagay extra men nou tap tann felisitasyon nan men de fantom nan avan ke ou fè pa Nolo k la se tankou m ta diw misye ap chèche yon buzz misye ap chèche yon aktyalite misye ap chèche moun pale de li e nèg yo pran nan pyèj la tou nèg yo okipe misye ki ap plede pale Fè rechèch ya atansyon pou l ka fè non l paske nèg sa yo se nan medya tradisyonèl yo ye ki se radyo, televizyon yo te ye. Lè yo vin rann kont ke radyo, televizyon vin pèdi odyans yo, yo vin tonbe nan entènèt. Bon kounya la, y ap chèche gon popilarite nan entènèt. An palan de Carel Pèd. Paske nan moman la, e tout medya. ansyen yo, tankou di radyo, televizyon pran kou akoz de Facebook, Instagram, Twitter, kòm si moun yo vin pi pwòch enfòmasyon yo ke medya sa yo kounye a. Donk, Carel li menm ki son ansyen nan mouvman an genlè bezwen plis popilarite li menm pou l fè non l nan nouvo domèn sa. Pa bliye ke Damarco sot di, depi nan televizyon nwa e blan, ou la w ap fè ti sousou, bagay yo vin flatske nou toujou ret menm jan.

Donk track sa se yon track anraje ke l ye e Mechans-T map felisite Mechans-T sou track la ki fon travay polivalan donk fè refren an byen byen refren an byen tonbe son bagay extra epi vès misye a nan fen. Track la son bagay tèt chaje. Nou konn kijan misye rape, kijan misye li menm pale nan yon sèl sans. Byen ke se gen anpil moun ki rele l monotòn, gen anpil moun ki di ke li toujou ale konsa, men sa pa pwoblèm si yon atis gen stil li. M toujou di yon moun sa. Lè w se yon atis fòk ou gen orijinalite. Sa vle di fòk fòk menm lè w di A sou yon beat moun konnen se ou. Paske sa rele orijinalite w. Donk sa se orijinalite Mechans-T ke l ye. Sou nenpòt trak Mechans-T parèt l ap toujou fè menm travay sa ou wè l fè a. N ap salye travay misye a, se yon travay bèt li ye. Se pa tout moun ki ka fè sa. Fè refren an byen konsa epi bay yon bèl vès konsa. Epi. Nou pral fè yon ti analiz tou de Big Jim nou konnen ki gen anpil talan ki ka fè sa trè byen e ki deside nan moman an ap pale a la gen yon akò oubyen gen yon sipriz li menm avèk Fantom pral prezante piblik la. Nou te pale de sa nan yon videyo yè e tout moun enpasyan pou yo tann sa. Donk Big Jim li menm fè yon travay tèt chaje sou bit la. Sa pa etone ni mwen menm, ni Big Jim, ni PIC paske 2 nèg sa yo nou konn sa yo konn fè deja sou beat. Donk, ni Big Jim, ni PIC, ni Mechanste byen pase. M pa gen pou m di kyès ki pi byen pase. Poukisa? Paske se pa yon track beef ke l ye. M te di l avan nan yon videyo. Se yon track, se yon envitasyon, se yon bagay ti zanmi k ap fèt. Tout nèg vin bay sa yo kapab. Si se t yon trak bif ki t ap fèt menm jan avèk trak level la, nou te kapab di bon men kyès ki pi byen pase. Donk nou konnen nan level la, nèg ki te pi byen pase a se PJ. Donk, analiz ke m pote pou nou, m pa konn si n toujou fè remak sa, se sèl Eminem nan nèg ke m ap tande, Eminem nan nèg ke m ap tande, lè l sou yon trak, menm ke w te ba l dènye plas la, Menm ke w te bal premye plas la, pa gon moun ki ka bwè l sou trak la. Avantaj nèg ki chante sou trak an dènye yo genyen, yo gen kapasite pou yo analize sa w di ou menm ki te deja rekòd pa w la deja. Yo gen kapasite remanye sa yo te gen pou yo fè a. Enben se nan menm sa Cardi B te pran avèk avèk Nicki Minaj sou sou mizik Motò a. Cardi B fin chante. Niki remake ki tout sa Kadibi di, epi Niki remanye lirik li yo, li fwape l. Donk se avantaj sa yon moun genyen lè l chante sou yon trak an dènye. Donk, nèg yo rele Menem nan li menm, li te mèt te ba w chante an premye, li te mèt te ba w chante an dènye Ou pa ka bat li sou beat. Nèg sa li menm son don ke l gen. Ebyen de menm jan pou yon rapè tankou Fantom, yon rapè tankou Big Jim, yon rapè tankou Mechans-T tou, nèg sa yo ou mete yo sou yon beat kit premye kit dènye, y ap toujou byen pase. Lè n ap gade Mizik Boule a, Fantom te chante an dènye sou li. Fantom pi byen pase ke Mechanste, sa nou tout konnen l. Papa a te pi byen pase Mechanste. Enben de menm jan pou mizik sa tou, le fèt ke Mechanste vin gen plis tan epi l lwe analiz nèg yo, li pi byen pase. Li pi byen pase an fonksyon de sa moun yo ap tann nan, an fonksyon de stil de beat sa yo. Pa bliye stil de beat sa yo, se yo menm ki nan menm ling avèk Fanto, avèk Mechanste. Donk n ap toujou wè Mechanste pi byen pase. Paske pa bliye Big Jim avèk. PIC, nèg sa yo plis ka frape sou hardcore. Donk moun ki ap di Mechanste pi byen pasi, byen pase a, se pa paske nèg yo mal pase, se paske stil de mizik sa yo plis nan stil rap Mechanste yo. Donk se analiz sa m te vin fè, ou ka pa dakò avè m, ou ka di m se manti m ap bay, men se analiz pa m li ye, sa rete pèsonèl a mwen menm. Ou menm tou w kapab fè yon analiz tou, m di bon ok. Petèt. Donk, kite avi pa w di ki sa w panse de 3 aktyalite sa yo ke m pote pou ou a, ki se premye a, Baky ki deside pa reponn oubyen poko reponn Brital, dezyèm nan ki se Da Marco ki gen gwo pwoblèm avèk Carel, twazyèm nan ki se analiz sou dènye trak ke nèg yo soti la ki se Rive, Mechanste, PIC epi Big Jim kite avi paw kite analiz paw anba video a. Tchao!
sa. Nou rive nan yon lopital. Tout lopital yo vin modèn nèt. Manik parèt m antre anndan lopital la, lopital la di m men ou malad ou menm. Sa k pi touye m nan, gon patnè m pral pase devan w, mòg la di m men ou pa bezwen kontinye mache non, ou mouri deja.